Tounan nan peripesi politik peyi a konnen depi tankou dizan. Nou te fè chwa demokrasi nan tout sosyete modèn. Epin dòsal demokrasi a se eleksyon. Se mwayen pa lekel pèp la genyen pou li chwazi dirijan li vle pou dirije l. Ayiti nou ekate pwosesis sa a depi apre dènye eleksyon yo an 2016. Nou an 2026, nou poko janm fè eleksyon nan peyi. Rnp ki se. gadyen menm de prensip demokratik antanke sosyal demokrat e demokrat pwogresis nou kwè nan eleksyon nou vle gen eleksyon e nou di nan nenpòt ki sikonstans malgre kantite ekzaksyon yo fè sou nou kòm pati politik, nou tout ki la kòm jounalis, nou konnen istwa e tout traka RDNP konnen nan tout istwa li. Nou vin enskri son siy ki di nou vle eleksyon e nou pa ka tann ankò. Konsèy elektoral la lanse pwosesis enskripsyon pou pati politik, nou vini. Chèf gouvènman an, ki se alafwa chèf egzekitif la, Premye Minis Didier Fils-Aimé, li te mande yon konsensis politik pou l ka mennen peyi a nan eleksyon, RDNP siyen pak politik sa a ki di se stabilizasyon eleksyon. Donk enskripsyon nou jodi a nan Konsèy Elektoral la kòm pati politik, li vle di. Nou paka tann ankò fòk gen eleksyon nan peyi a e sesi fòk an 2027 nou rantre dans la normalisation de la vie politique et institutionnelle. Ou pa gen enkyetid pa rapò ak konjonkti la? Nou gen plis pase setan nou nan konjonkti ke nou gen la. Si te gen volonte politik pou te rezoud pwoblèm nan pou n al nan eleksyon, yo t ap fè l. Rdnp. pa gen responsabilite pou li bay sekirite. Kdnp, de preferans, kòm enstitisyon politik, ansanm ak tout dirijan li yo, li la pou fè presyon sou moun ki gen responsabilite nan Leta a pou kreye kondisyon minimal de sekirite pou n al nan eleksyon. Sa vle di kisa? Nan dènye nòt ke n te fè soti, nou di, mete bandi yo hors d'état de nuire. Kreye kondisyon pou moun ka moute desann nan nò ak nan sid se deja kèlke choz pou nou fè eleksyon. Tèl ke kondisyon yo ye jodi an, li pa favorab a eleksyon. Men nou pa kapab prete le flan a yon etènèl ensekirite pou nou rete nan yon demokrasi degize. Fòk gen sekirite, fòk gen eleksyon, peyi a pa ka viv nan kondisyon sa yo ankò. Ou raple l ke ou siyen pak avèk Premye Minis lan pou mete sekirite eleksyon, men nou aprann tou gen kontra ki siyen kote ke gen anpil kòb ki debloke, ò nou pa santi sekirite ap vini. Èske ou pa gen enkyetid pa rapò a kontra sa yo e sekirite a ki lwen pou l vini? Sou kesyon kontra yo, gouvèneman an kapab ba w esplikasyon. nan ki objektif li siyen yo, kisa l ap pouswiv. Nou ta byen kontan si kontra yo bay rezilta, paske nou menm se rezilta n ap tann. Kisa k fè yo pa bay rezilta? Nou pa ka reponn ou, nou pa nan machin gouvènemantal la. Sepandan, wòl pa nou se kreye dispozisyon an, nou kreye l, nou enskri kòm pati politik, nou ap chwazi kandida nou, n ap mobilize sou tèren, e kòm nou tout konnen, RDNP se pati ki pi striktire, sou letand teritwa nasyonal la. Nou pare pou n al nan eleksyon, nou prale. Men nan ki kondisyon pou n al nan eleksyon, poze gouvèneman an kestyon an, nou menm nou bezwen sekirite eleksyon. Ryen dot ke sa. Yandéan Jacques patisipe nan eleksyon an tou nan depo, epi kòman ou wè CEP an nan machin elektoral la? Bon,
gon pwosesis elektoral ki lanse, se de asèk a prezidan, ò de prezidan a asèk. Yandéan P ap enskri kandida a tou lè nivou. Sepandan, nou pa gen pou n mete an kesyon konseye elektoral yo. Yo pa jije moun sou lè zentansyon, yo jije moun sou lè zakt. Wi, RDNP boule nan dlo deja avèk modèl konseye elektoral pwovizwa yo. Pyè Lwi Okon te di isi a, rezilta li te bay pou RDNP, li te bay pou RDNP, pa li yo te pibliye. Pyè Lwi Okon te di. Sa pat anpeche l te vin prezidan kay epi aprè. Se yon peyi betiz an betiz. Nou pap jije konsèy elektoral sa a sou entansyon ni sou pèsepsyon. Nap jije l sou lè zak. M te di yo sa nan dènye atelye yo t ap òganize a. Yo gen 2 jan yo ka antre nan istwa. Oubyen yo antre nan listwa kòm de gran zòm ki ran sèvis a la nasyon, oubyen yo antre nan listwa tankou Gayo Dò Senpye. Ki wout y ap pran? E yo k konnen. Ban nou ti nouvèl de madam nan non. Nou konnen se yon gwo figi l te ye nan RDNP. Fèmen entèvyou a, m ap reponn ou an prive paske sa a se yon rapò prive. Madam nan trè byen gras. Jodi a yon mesaj pou lòt pati politik yo ki poko vini la e ki toujou vle nan opozisyon.
Pa gen demokrasi san opozisyon fanmi. RDNP bay kou danvwa a. FNP enskri nan eleksyon an, sa vle di tout lòt pati politik enskri. Se nou ki se la mè, se le pè. Tout kouzen, kouzin, tonton, ti frè, y ap vin enskri tou. FNP enskri, se deja drapo a k monte, match la, kout siflè a bay. On jwè ki rete ò je, se ou menm. On jwè ki pa monte tèren ditou, se ou menm. Men, se nou ki abit la, bon nou sifle siflè a, match la kòmanse. Depi nou enskri, eleksyon deklare. Se FNP nou rele.